Mesye yo gwo bonjou bonswa nou tout deja ki fè deplasman e kale sou youtube la e kale abone avèk chanèl paw la ki se jounal lari an deja avèk animatè paw la kay sou bwa. Medam se mesye nap gen divès pwen esansyèl avèk divès lòt ki pa twò esansyèl nan jounal nou pou aprè midi a la. Nou gen avèk nou kolaboratè nou avèk yon envite e m espere ke nan yon ti tan trè kout nou pral rapid pase nou envite nou an. Frè m bonjou kòman w ye? Bonjou, mwen byen, non pa m se Chawa Pete tout moun konn sa. Ok, medam e mesye se te avèk nou Chawa Pete, youn nan atis ke depatman Sid la li menm li konnen e ki fè non l deja nan depateman Sid la, se te avèk nou Chawa Pete. Nou gen lòt, nou gen yon lòt jenòm ankò ki se kolaboratè nou nan show a, nan emisyon lari an e deja la li pral pale nou nan yon ti tan la byen rapid e nou pral antre nan show a. avèk kolaboratè nou.
Se avèk nou kolaboratè nou ki avèk nou kòm nou konnen l deja. Ansanm nou pral gen yon trè bèl emisyon.
Medam e mesye nap gen janm di nou nap gen divès pwen esansyèl avèk divès lòt ki pa twò esansyèl nan jounal nou pou aprè midi a la. Nou gen kòm premye pwen nan jounal la pou aprè midi a la, minis edikasyon nasyonal e lasante a li voye yon lèt ban mwen la li dim konsa ke si tout fwa ou ta remake ou gen yon fanm ansent lakay ou ki rive sou mal pou l akouche yo ta di w se sezaryen li pral fè.

Ou te konn sa? Annik mare yon fil, 2 fil kouran nan pye granmoun nan, konekte l yon dèlko m pa konnen sa w genyen, l ap tèlman kontan l ap rele dan griyen. O e Ejèn mon chè, Ejèn, Ejèn. Ou alèz e sa k te pase l o o. Wi, medam sou mesye jan m jan n wè a, nou gen anpil pwen, kalandriye n chage jodi a la, n gen anpil pwen, anpil anpil pwen ke ki pral ki pral dewoule la nan jounal nou apremidi a la. N ap pran yon ti poz, n ap tounen. Tounen ankò apre poz la kote ke nou pral antre nan manman koze a kote ke yon dezyèm lèt te reyaji vin jwenmen nan studio an kote ke

Ann tande, ann tande, ann tande. Nou gen, nou gen Jessica gwo zòtèy, Nathalie mal pou wont, Samantha bouda plat, Bettina manman milèt. E Rosmantha dan kanni.
Rosmantha dan kanni.
Woy! Ah ah!
Bon gen ankò, gen ankò, gen ankò, ah ah, gen ankò. Gen m di w Bettina manman milèt. Mwen di w deja. Atansyon. M gen, m gen Marie Jolène gwo tete. Li pa yon fich tou, li pa yon fich. Ou konnen l?

Piske m fè foto sou bekàn, manzè pa asepte m. On lòt tè, m fè yon foto sou machin, m di manzè m ap viv Boston. Manzè di m konsa, Ayiti, l ap viv Ayiti. M mande ki bò, l di m kote ki dèyè kannal, yon zòn nan Kavayon ki rele dèyè kannal. On zòn papa, ou wè zòn sa a? A, m pito m pe. Gen bagay m pa konn. Lougawou, lougawou! Wi, gen lougawou, gen lougawou, gen lougawou. E timoun yo, timoun yo, timoun yo mèt gen dizan, yo gen de pitit.

Pich. Non monchè. Se pa yon pich pou nan filo. Awi. Mwen fè a yon ti moun segond. Twazyèm segond yo ye. Wi. Jan de moun ti moun sa. Moun sa. Moun sa te bliye lekòl pa nan politik la vin nan wè yo gen pou vwa epi yo tounen al lekòl. Wap jwenn sa. E segond moun kwè manzè ta fè. Wap jwenn sa. Martine Moise segond. Bon mesye sak vekse m nan mesye m aprann ke gen anpil gwo atis wata panse kap kite lwès. ka vin refije nan sid paske yo tande sid ap bay sinistre alò ou konnen ou konnen ou konnen sid la frape sid la frape yap bay anpil sinistre yap bay tant yo bay matla yo bay dèlko yo bay lajan yo bay prela nan sid la sa vin koz kounye a gen anpil atis kap soti nan lwès kap sove vin vin vin nan sid alò pami yo m tande kadilak

Pa la, si manmi papi m pa bezwen sone m pa la m pa la ankò Basis man mande papa da Pa la, m wè manzè manzè tou manzè kite pòtoprens li vin nan sid Men yon sid la e la gen afè e la ba sinistre E la ba e la e la Alò mesye mesye deja sou antèn radyo a li fè li fè 3 zè a kèlke minit se lè se moman pou nou pran Pou nou di dènye pawòl nou e pou ke nou ale. E nou pap ta ka ale san n pa salye kolaboratè nou Jolny, kameramann nou, Imaj Prod.
San moun sa yo, chou a pa ta posib. Alò kite m salye, kite m salye la famiy lè, la famiy lè tout kat kwen peyi Dayiti gen ilè yo. M salye nou trè, mete mete chapo nan tèt mwen atè pou m salye nou. E Jolly Mix afè pa m, nou gen Imaj Prodz, E nou gen Richard gran frèm de pòtoprens Richard Hilaire gran frèm de pòtoprens e m salye w gran frèm e m ske m salye tou tout moun nan sud paske se nan sud m grandi avan menm jodi a m ka Nouyòk la m ka nan show sa avèk nou Nouyòk city la w konprann se bon bagay e pa la m soti alò mesye nou pa ti bagay nou pa ti bagay alò se te se te yon plezi se te yon plezi ki se jounalis paw la kal sou bwa akonpanye de kòlèg nou.